Ti resanblans tou piti. Mm-hmm. Dominan e soumiz lan. Mm-hmm. Paske nan sa, nan dominan e soumiz lan, li genyen plizye bagay ki pou fèt. Pa egzanp, li genyen e, e gonseri de, de kondisyon ki sipoze aplike. Ok, nan, nan, nan, nan, nan dominan e soumiz lan. Nan dominan e soumiz lan, sa ki gon seri de bagay ki aplike ki pa egzanp, m apral di w. Dominan an, alò soumiz lan, moun k ap soumèt lan. Pa bliye m te di w gen relasyon ki konsa sèlman. L ap mennen w al fè chòpin, l ap mennen w, li ka soti avè w yon fwa, e li ka fè yon seri de bagay, men e li pa dakò, ou pa gen dwa touche l, se li k pou touche w. Li menm lap pran plezil tou wi. Lap pran plezil tou wi. Men komsi se lik pou touche w. Fol karese w. Fol fon seri de bagay. Sa vle di ou wè ki diferans ki gen antre li menm ansanm avek ansanm avek mazochis lan. E sadism lan. Sa vle di ke e e e dominan e soumiz lan tou lè 2 moun yo pran plezi yo. Tou lè 2 moun yo ap pran plezi yo men gen kondisyon ladan l. Paske pa bliye yo gen kòd. Kòd yo se pa lòt bagay. Lè w ap di kòd ou di moun nan gon seri de mo pou l pa bliye. Le moman ke l pa bliye mo sa yo. Ou gen li gen dwa gen go. Ki se ou byen yo konn itilize pa egzanp nou di yo konn itilize limyè e trafik light yo. Limyè trafik yo. E moun nan gen green, yellow and red. Sa vle di vè, joun, wouj. Lè moun nan, w ap pral fè moun nan yon bagay, li di w, anvan w manyen l, anvan w fè nenpòt bagay, ou mande l ki kòd, ki kòd sa m pral fè a. L ap di w vè, joun, wouj. Men nan dominan e soumiz lan tou.

On moun fè sa ki rele dominan e soumiz. Ou byen dominant e soumi. Ok, donk.
Mwen retire dominant e soumi. Dominant e soumi an li ladan paske fi a se pa paske li pral fè mechanste vreman. Kòm si li menm li gen dwa. Li ka li sa ka pa. Men pa bliye nan. Mwen pa dakò, mwen pa dakò yo mare m nan fre. Non men l ka mare w men. Mare m. Ya. Paske men sa ki gen nan dominan e soumiz lan. Lè w fè sa ki bon, moun nan gendwa li an favè nou tou lè de. Lè w fè sa ki mal, moun nan ka pini w tou. Pini m nan gendwa pini m. Ya, l ap pini w.
L ap pini w. Sa e di pami, sa e di pami 3 sa yo la, se. Sa m ka konseye yon koup fè se dominan e. E soumiz lan. E mazochis mazo mwen m toujou gen pwoblèm ak mazochism lan se bay bay bay satan. E ben non e banm di w. Bay satan mon chè. Paske gen moun e
gen moun ki ki gen e e kijan m te ka di sa ki genyen. Mazochis la e bay sou bliye non li li l gè wi menn. Bon Pa menm gè. Tag pa gen non menm non. Nan gè a, nan gè a pa bliye ou ka pran bal moun nan ka pran bal. Sa se tankou m te ka di w moun nan se mete l mete tèt li kanpe epi l di w tiye l kote l ye a. Mazochism lan. Sa vle di tout sa w konnen ki egziste nèt. Yo konn pran moun nan yo mare l. Bon men Rosie mande men eske. Kounya men Rosie mande eske yo poko mare m. Mwen menm m ta kite moun mare m? Mwen sa rive mwen. Yo mare w?
Ya. Ebe ma, on lè frè m, on lè frè m, on lè frè m, w ap tonbe nan gwo pwoblèm. Nan ki mare m te ye pou moun ap mare m nan? Yo, ee.
M ap mande w ki entansyon w, depi w di m mare men m ap mande w ki entansyon w? Non, li gen dwa vle gon, pa egzanp, ban m di w on ti bagay. Ou pa ka ap mare m mèt la. Pase lè bagay la pou mwen, mwen fò m ap voye pye m, fò m ap voye men m, fò m ap, Fò map ka tande lè bagay la bon fò map ka la djakob kounya lè w mare menm nan la kounya mwen m rete la tankou son bout robo m paka mouv bagay sa yo depi wap fè ou fè ou paka pa mouv. Men banm di w yon ti bagay.
Bagay sa pa bon bagay sa pa bon li pa bon.
Dezole yon nan bagay ki enpòtan se ke nan nan nan tou lè 3 sa yo tou nan tou lè 3 sa yo gen mari a ladann. Maria. Mwen si moun sa ma we bi. Dominan e soumiz bon, lan.
Mwen bal zon ti bagay ki egziste nan dominan e soumiz lan. E si moun nan met minòt nan mwen bi leve kouri lale. Bon an di gon tranbleman de tè. Bon mezanmi a a bon m tou mezanmi gon bay ki ve la ayiti ki se tèt chaje. Gon otèl ansanm avèk on pèsonaj piblik ki mouri. E swa l nan otèl la wal fè sa wal met minòt nan men moun nan. Epi men yon tranbleman de tè pase. Kounye a pou leve kouri kite m avèk menòt sa nan men m la. M pa dakò bay sa menm. E si si gon leve kouri. Moun nan p ap sonje pou l demare w non frè. L ap leve kouri l kite w wi. Bagay sa yo m sa se achte fi. Sa yo se achte figi. Si gon leve kouri. Don, ou aksepte pou minote l ou pa aksepte pou l minote w? Monchè m p ap minote w tou.
Paske mwen depi gon kouri m ap leve kouri. Hein. Ebyen men lè gen kouri kot wap sonje pou al dan demare men moun kounye wap kite men moun nan andan poutan lemond boulvèse wap kite men moun nan andan tou mare kounye a pou al marem kounye a la si gon leve kouri si yo di men dlo men dlo pete men tranbleman de tè kounye a mwen menm menm ki tap fè domine e soumiz mwen menm rete andan anpi wale. Ok e nan bagay sa nan dominan e soumiz lan oubyen dominant e soumi. Gen kèk bagay ke m vle, m vle ki, m vle yon moun konprann. N apral bay kèk imaj, n ap pase kèk imaj jodi a. E, byen ke se pa de zimaj kòm si k ap twò egzajere, mwen m ka montre materyèl yo, m ka montre sa pou yo fè ansanm avèk yo. E, m ka bay non yo tou, m pa gen pwoblèm sa a. E paske e e mwen menm monchè Don e e eske ou konnen ke bon sa pa deranje m map di sa klè li pa deranje m ditou brother paske yon moun jije m pou sa eske ou konnen gen 2 moun ki ekri m ki di m yo pat panse m te nan eta sa nan ki eta w ye paske lè m tap montre bagay yo men gon moun ki ekri m li di m oh e li pat panse m te m te m te e e san sal nan eta sa. M jis rete m pa di moun nan anyen eeh sof ke m ri m ri menn m ri e m di l konsa ke mande tout e kèlkeswa fi l ta ansanm avè m nan ki te ansanm avèk mwen an mande l si m janm fè l mechanste kòmsi moun nan pa konnen ki ki ki ki sa bagay la ye kòman ta m di w la jis tonbe pale de li epi l di nenpòt sa l vle li pale de sa l vle menn e yo fè m konprann e gon lòt moun ki di m. Marvel Mike ou te ka ou te ka pale de yon seri de bagay ou te ka moutre yon seri de bagay men ou pat dwe moutre ou menm ki genyen yo menm di yo yo m pa ront de sa menn Nan ki pwoblèm? M pa konn fè mechanste avè yo menn m pa ront de sa yo I don't care Non mwen m di w men men sof ke sof ke banm tou di w sa jan moun moun yo moun moun yo ap ri sa m di a men l gon gwo reyalite ladann Marvel Mike si gon leve kouri ou pap gen tan pou demare moun nan se kouri w ap kouri lè gen kouri gen de bagay ou pa gen tan pou w fè. Imajine ou fin mare moun nan, bon sou ap bay moun son bakchat ou fin mare moun nan, epi brip tè tranble, jan l te pase a la a. Ou tap gen tan pran nan demare moun? Depi ou tande tè a tranble epa kou ou leve kouri. Si yo di men dlo pete, si w tande katouch ap tire deyò a, se pa abrite w ap abrite w? Bon ee
Don banm di yon ti bagay tou. Mwen pa ladann menm. Dayè depi yon moun marem map mande w ki entansyon kòman pou w di wap marem nan. Non men Don son bagay. Don banm di yon ti bagay. Mare a pa Nou Mwen se pwoblèm sa m gen avèk sa. Nou rive twò lwen. Nan ki koze mare w te ansanm avèk yon moun. Son bagay nap fè epi epi nou fin distrè nou la bay la bon pou mwen l bon pou ou. Avantaj ki gen nan bagay sa depi w fin voye m. Depi ou fin vini m vini anpi n al dòmi ou di mwen se nan bay. Men nan ki mare se si se la e si gon pwoblèm. Bon yon nan bagay ki gen se ke m swete yon moun konprann ke e sa se yon bagay don ou pa ka ou pa ka ou pa ka kont li. Ou pa ka kont li. Kounye a gen moun gen moun gen moun tou ki konn malad ou pa konnen. Moun al mande w dominan e soumis, kounye a moun nan malad, ou pa konnen. Se tande w tande pandan w mare l a la, wè l tou endispoze epi w menm, lè w gade w a la, polis anvayi w. Bon. Kounye a, yo pa di w te minote li. Ban m di w yon ti bagay. Mwen bay sa yo se risk ke yo ye, mwen menm m pa nan bagay sa yo. Anben, ban m di w yon ti bagay. Men youn nan bagay ke w pa konnen. Anben, Don, èske ou konnen ke li gen prensip li? Li gen prensip li. Premyèman, se tande tande tande. Pa nan malè.
Tande tande banm nan ti bagay.
Depi gen malè tout moun al leve kouri. Pou dominan e soumiz lan. Wè show sa nap fè la si gon li bay ou la mal wè pandan wap byen pale la moun yo renmen sa la wap pale la depi gon leve kouri la wap kite studio anvanm baz ou pi pre pòt la pasem premye moun kap kouri se ou sa a fòn klè sou fòn klè sou sa ou mèt ale frè.
Men Don banm di yon ti bagay. Prensip li gen ladan l, moun k ap soumi an, moun k ap soumèt la, fòk li manje byen. Fòk li pa gen kras pwoblèm sante, fòk li pa fè tansyon, fòk li pa fè sik, fòk li pa fè e, e, e. Bon ou kòman ou pral fè konn sa ou moun nan ou pa doktè Non a men.
ou pa doktè kòman ou pral konnen si moun nan t konn ou panse moun nan fi a pral pèdi dan l li di w men tout maladi ke l fè? Moun nan ta sipoze sou alèz avèk ou, ou ta sipoze konn ki maladi moun nan fè. Lèl bezwen fon seri de bagay, gen de bagay li pa di w non, kounye a se ou li epi lè w tande a la epi w al fè li pou nan traka. Enben ok banm di w yon ti bagay lè sa. Bon, prefe yon nèg pa fè sa w fini menm.
Yonn nan bagay ki genyen, fòk moun nan wap fè lansman avèk li a se pou moun kòmsi ou pa jis leve ou chwazi. Son moun ke w konnen. M pral pran yon egzanp avè w, ou gen madanm ou la. Madanm ou pa soufri tansyon, l pa soufri sik, gen yon seri de bagay li pa fè, l pa fè kè l pa bagay. Paske ki sa yo mande pou w pa fè bagay sa yo? Se paske gen yon seri de bagay ki entans ladan l. E an n pran egzanp de yon moun ki kouche, oke, epi w ap pase yon plim sou li, yon plim pan oubyen yon plim. kèk ou kòmsi w ap pase on matinèt sou li e ki trè entans kòmsi kote ki trè sansib sou li ou gon jan w pase l epi pandan w ap pase l sou li w tape l avè l kòmsi li tèl paske premye bagay ki gen nan dominan e soumiz lan zye moun nan mare m pral bay moun yo gade kèk imaj la tou men yonn nan bagay ki genyen se ke m swete e pou moun yo konprann sa nan relasyon yo. Mazochism lan se pa yon bagay kòmsi ki gen moun ki ne konsa, moun nan se konsa l vin ye. Men gen moun tou se pa rapò avèk relasyon ke yo te genyen avan ki fè yo konsa. Gen ayisyen, gen ayisyen, banm di w, m pral, bon ok m pral di w yon ti bagay. Gen ayisyen ki mazochism san yo pa konnen. Paske se moun ki te premyereman ansanm avèk yo a ki te konn fè yo sa. Paske nèg la, tande m wi, nèg la a lepòk, se te yon, nèg la nan epòk la, fi a potko mazochism, masochist, nèg la se t on sadik. Paske nèg la li menm sa ki enterese l se fè jwenn, jwenn plezi nan fè moun soufri a. L ap fè fi a soufri, l ap fè fi a yon seri de bagay. Fi a vin abitye avè l kounye a. M pa konn si w konprann. Kounye a fi a vin tounen on masochist. Paske gon seri de bagay ke nèg la konn ap fè l, se ladan yo l vin pran plezi l, se avèk yo l debite. Bon depo nèg sa pou fanm sa yon premye fwa e pa bay poute. Non men gon bagay. Pou poute tou le.
Bon konnya la ou rete jiskaske ou vin renmenn. Men se konsa li ye. Gen fi ki konsa. Sa vle di ke lap oblije rete avè w la tout otan tout tan ou kapab ou tout sa ou vle fè avèk li a ke ou fèl avèl.
Men fòm di w byen bagay sa yo se bagay sa yo se radòt ki yo ye byen. Manzè Mike lè l wè lè w ap fè lanmou avèk yon fi lè yon fi ak yon gason ap fè lanmou bon nou tou le 2 lib nou gen libète nou ou vè.